Medam se mesye, bonjou, bonswa, depandaman de lè nouvèl lan pral antre lakay ou. Mèsi avèk ou menm ki deja abòne avèk chanèl la, e mèsi avèk ou menm tou ki pral fè sa. Mèsi avèk ou menm ki like e ki kite yon kòmantè. Lè ou fè sa, ou ankouraje nou avèk travay lan. E pa bliye, ou sou chanèl Jelo Info. John Joël Joseph ki te nan prizon Jamayik, Ameriken pase lòd pou yo voye l Ozetazini. Nou konnen ke li te patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse. E desizyon sa a te fè ke Ariel Henry pa kontan ditou ditou. An pasan, pa bliye pataje videyo a pou lòt moun kapab tande l. Peze klòch notifikasyon an a chak fwa lè nou lage yon videyo pou nouvèl lan kapab rive lakay ou. Gouvènman apeze an, li t ap bay gwo presyon ansanm avèk Jamayiken yo pou yo te kapab voye John Joel Joseph ba yo ann Ayiti. E nou sonje, Dorcé li menm li te di, kote John Joel Joseph ye a, li pi bon pou l rete la, olye pou l ta vini Ayiti. Men. Ta pral genyen yonn nan enstans nan gouvèneman Ariel Henry a ki kontredi deklarasyon sa. Li te mande otorite jamayikèn yo pou yo te voye John Joel Joseph retounen an Ayiti. E gen moun ki gen konprann ki te di non Bagay sa a pap ka fèt konsa. Paske, pa gen oken trete pou John Joel Joseph li menm pou l ta soti Jamayik pou l ta retounen an Ayiti. Ebyen, responsab nan peyi Lèzetazini, responsab sa yo ki pran peyi Ayiti kòm si se pou manman yo ak papa yo yo ye a, ki fè Ayiti sa yo vle, yo gouvène Ayiti jan yo vle a. Mesye sa yo ki pran peyi Dayiti yo, Yo krabinen l. Yo pase l anba pye yo a. Pouvi ke yo fè kòmsi y ap bay kout men nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Paske, fò m di pou fè kòmsi, si se pa t yon pou fè kòmsi, Prezidan Jovenel Moïse ta gin tan jwenn jistis deja. Wa imajine w, se 9 mwa prezidan pral gen depi l mouri. Epi yo fè kòmsi apède nou mennen ankèt. Son bagay m pa ka fin konprann. Bagay sa se manti, pa gen anyen k ap fèt vre. E gen anpil moun tou yo site nan asasina prezidan Jovenel la. E moun sa yo menm yo ta sipoze anba kòd, mennen yo lajistis pou y al reponn kesyon. Responsab ameriken yo pase lòd ansanm avèk jamayiken ki ap jere kesyon John Joel Joseph ki lòt bò a, ebyen yo mande pou yo voye John Joel Joseph Ozetazini. E yo menm di, yo sipoze pran pi piti ke 60 jou pou yo regle dosye sa. Pou John Joel Joseph li menm pou l gitan rive Ozetazini. E nou sonje, John Joel Joseph li menm li te ofri konbyen milyon dola ansanm avèk otorite Jamayikèn yo pou yo pa t arete l. Mesye yo te di non sa pa t ka pase konsa paske yo menm se peyi y ap fè. Paske ou pa ka enplike nan yon gwosè zak konsa. Ou touye yon prezidan ki an fonksyon. Andedan lakay li. Koulya wap ofri lajan. Sa se derespektan l ye. Ebyen se depi lè sa a yo te mare John Joel Joseph. Responsable administrasyon amerikèn nan yo voye mande John Joel Joseph pou l antre Ozetazini. Men Ariel Henry li menm lè l tande koze sa. Kel pa kontan. Paske Ariel Henry ansanm avek John Joel Joseph se de bon zanmi wi. Se 50 kob avek degouden wi yo ye. Paske moun sa yo, yo te nan menm pati politik. Se sa ki fe Ariel li menm li pa kontan ditou. E dapre li menm, si tout fwa John Joel Joseph li menm li ta rive o Zetazini. Responsab ameriken yo ka fè John Joel Joseph pale. Li sanble santi ke misye gen pawòl pou l di e otorite yo ap fè misye pale anpil koze. E nan moman an, gen anpil rapò ki soti sou sa tou. E gen anpil rapò nan peyi Lèzetazini ki ekri sou sa tou konsènan Ariel Henry ki ta sanble sere. Youn nan pyès dosye sa a, ki se Félix Badio, paske li menm ansanm avèk Ariel Henry, yo gen trè trè bon rapò, e John Joël Joseph li menm, li ka di ki kote Badio li menm li sere, paske nenpòt kote Badio li menm li sere, John Joël Joseph li menm li gen dwa konnen, epi lè l rakonte sa Lèzetazini. Men se si wi Ariel pa gentan fè disparèt Badio pou yo jwenn li an. Men si tout fwa li gentan fè disparèt li yo pap jwenn li non. Paske jounen jodi an Ariel kanpe king pou l pa al reponn kesyon lajistis. E fòk mwen di w byen, ansanm avèk aksyon Ariel Henry ap fè. Li pwouve trè klè ke li patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Paske si l pat patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse, mwen panse l ta sipoze gintan ale lajistis pou l al reponn kesyon. E gen anpil moun ki kontan poutèt gouvèneman ameriken an voye pase lòd avèk otorite jamayikèn yo pou yo voye John Joel Joseph nan peyi Etazini. FBI li menm, li vle ban nou kèk kout men nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Men gen yon bagay, pa bliye, menm ajan FBI sa yo, yo te rantre. Andedan kay Jovenel. E lè yo te soti, m pa konnen si te nan yon stò yo te antre. Yo te soti avèk yon malèt byen plen, byen ranpli nan men yo. E malèt sa a, asireman ke se ankèt pa yo ta pral mennen. Konsènan asasina Prezidan Jovenel Moïse, me 7 avril pral rive la, pral fè 9 mwa depi ke yo asasine prezidan andedan lakay li. Kote rapò a? Se yon bagay mwen pa ka fin konprann. Eske se twòp moun ki patisipe nan dosye asasina a ki fè yo poko ka jwenn rezilta ankèt la toujou? Dcpj gntan bay ankèt pou FBI li menm li poko ka bay pal la men kèske sa vle di? Yon enstans konsène atravè le mond wi yon pra lou wi oh pou jounen jodia FBI paka bay rezilta ankèt pal la poul esplike men sa kel te jwenn andedan kay ansyen prezidan Jovenel Moïse. E se sonje m di nou, se pa yon chyen ki te mouri. Se yon prezidan an fonksyon de la repiblik ki te mouri. Nou te asasine. Men, jounen jodi an. Bay jistis li pou sa fini. Bon pou wap gade nou telman te pran prezidan kom si se yon chyen ki mouri ya. Gade kote nou antere l la. Li fè kom si se yon ansyen demanbre kote nou mete l la. Pou ap gade jan yo fè bagay la kòm si se yon moun kap fè yon kay epi lajan l fini nan wout li kite rès blòk yo atè epi li kite kay la jan l ye a epi li rezinye l pou l al dòmi nan chanm ke l te kòmanse deja se konsa wi mwa nou fè prezidan hein sa vle di se kòb nou pa jwenn pou nou fin fè rès travay lan pou nou aranje sa kòm sa dwa. Ah mesye nou fè wont. Pou lòt peyi ap gade nou. Men kote nou antere yon prezidan. E fòm di nou byen. Jan nou antere prezidan. Kote nou rete prezidan. Menm yon ayisyen ki mouri nan peyi etranje. Pi byen antere ke prezidan. Pi byen antere ke prezidan. Alò pou nou di m, yon prezidan mouri, nou sèlman lage l yon kote, nou abandone l. E m gen enpresyon menm bliye nou bliye l. Se lè pèp la li menm l ap mande jistis pou prezidan an, nou gen lè fè yon ti sonje, yon ti raple nou ke te gen yon prezidan yo rele Jovenel Moïse. E pèp ayisyen fò m di nou byen, se pou nou kontinye. Mande jistis pou prezidan Jovenel Moise ata ke yo ban nou l. Tout tan yo pa ban nou l kanpe la, kanpe dan ban, kanpe fèm jiskaske prezidan Jovenel Moise li menm li jwenn jistis. E map di nou sa, si tout fra nou febli, lòt peyi pap janm pran nou pou anyen. E se kounye a yo pral pase nou anba pye yo si tout fwa prezidan pa ta jwenn jistis. E tou, si nou pa kontinye mande jistis pou prezidan ata ke yo ban nou l, gen yon lòt prezidan ki genyen pou monte pouvwa a pou yo fè l menm bagay sa Jovenel, sa yo fè Jovenel Moïse la si tout fwa, tande byen wi, si tout fwa li aji menm jan ansanm avèk Jovenel Moïse. Make sa m di nou an pou nou wè. Paske kèske sa vle di? Yon prezidan mouri humm. M panse omwen sa te ka pran 15 22 jou mwa. Li te ka pran 2 mwa menm pou jistis la fèt. Men mezanmi 9 mwa pral rive. Se jou kap konte pou 9 mwa rive. Prezidan pa ka jwenn jistis. Nou fè lèd menn Nou pran prezidan se kòmsi se yon zannimo machin pase machin teke l li mouri epi yo tou pran pre e zannimo a nou voye l nan bò raje a pou karanklo manje l pou bèt mawon manje l epi nou bliye l se sa nou fè la a wi FBI li menm ta sanble se sou blòf li kanpe li pap regle anyen k serye avèk dosye sa e genyen twòp moun ki patisipe nan touye prezidan an. E se sa ki fè ankèt la poko janm ka fin mennen toujou. Twòp gwo chabrak patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse la. Men non, avan nou te touye l, fò nou te panse avèk sa k ap vini apre. E nou konnen ansyen prezidan Michel Martelly. Li genyen non l site de prè e de lwen nan asasina prezidan Jovenel Moïse la. Li te antre an Ayiti, lakay li Peguivil. Li t al fè yon reyinyon. E pa t gen oken jounalis ki te envite. E apre reyinyon an fin fèt, nou pa wè anpil moun pran lari, y ap manifeste, y ap anonse manifestasyon. Janm wè Ariel Henry chita la a, non sèlman li pa vle al reponn kesyon lajistis, e lap peze bouda l la sou pouvra a pou l desann li jiska fevriye 2023. E jan bagay sa ap dewoule la a, si pèp la pa kale zye yo. Menm 2024 ka pran Ariel sou pouvwa a wi. Si nou pa leve kanpe pou nou kale je nou, pou nou di nou bagay sa pap ka pase konsa. Make sa byen pou nou wè. Paske li toujou di se nan eleksyon pou moun ale, pou yo kapab pran pouvwa a. E lè ou mande l kilè kap gen eleksyon? Li di ou lè gen sekirite. Men, fò nou kale je nou. Eske nou wè peyi a gen sekirite? Eske nou pa wè peyi a olye l gen sekirite e pi mal l ap pi mal? Se ensekirite a k ap vale tèren. Kale zye nou pou nou wè. Eske nou wè Ariel Henry se yon moun ki kapab rezoud pwoblèm ensekirite a? Tout bagay sa yo se fo fim k ap fèt. Antouka medam mesye se mouri pou bat pou pa mouri. Depi w mouri w antò. Jovenel li menm li fè lach li li kite yo touye l. Ebyen men li. Men jistis la difisil pou l jwenn. E jan bagay la ye la ta sanble menm fanmi Jovenel bliye l. Dakò medam e mesye se video sa mwen te pote pou nou. Mèsi paske ou te pran pasyans ou tap tande m. Mwen renmen nou anpil. M ale. Nap tande nan yon lot video si papa Bondye kontan. Babay. A la prochèn.